Ya, m te konn fè sa. M konnen m te konn fè sa. Si mwen jije tèt mwen pou sa. Se pa menm apre non, sou le kou. An menm tan m di tèt mwen, ou dwe priyorize lavi w. So si se sa pou w fè.
Non. An fèt, sa pou w konnen tou te gen yon disparite antre moun ou te vin ye nan epòk sa avèk moun ou te ye avan. Yo, m te toujou wè Pierre la kòmsi son moun ki fò, ki gon konfyans nan li, ki ekstraòdinè. Yo, ou te, se kòmsi ou te Olivia Pope pou mwen dan la reyalite. Kòmsi, go!
Hello, hello guys! M espere nou anfòm e m ap di nou byenvini sou chanèl la. So, anvan m kòmanse videyo jodi a, m ap pwofite swete nou yon trè bòn ane 2025. Ke sa ki te nan wishlist nou pou 2024 la e ke nou. nou pat gentan fè ke nou remete yo nan wishlist pou 2025 la e ke nou fè yo. So nan video jodi a, mwen menm pèsonèlman mwen deside fè yon rekapitulatif paske 2024 se vrèman yon ane avèk anpil ho epi avèk anpil ba tou. E sitou ni ba ni ho sa yo Gen yon moun nan antouraj mwen, nan lavi m, ki konnen tout, ki pataje tout ansanm avè m. So m te santi m pa ka fè videyo jodi an san mwen pa envite l. E se pi bon zanmi m ki rele. Ou vle m rele w Katie oubyen Pi Cheri? Ok, ok Pi Cheri cheri. So nou pral eseye wè kòmsi ki kote nou grandi, ki kote nou, kòmsi. Ki sa k vrèman ki pase nan ane 2024 ki chanje pèspektiv nou sou yon seri de bagay, ki chanje vi nou sou yon seri de bagay? E sur ce, m ap di byenveni Bull Chéri! Bonswa Verna! So right! Anba, s on plezi pou mwen pou m sou chanèl la avè w. Ok, s on videyo n ap fè ke nou serye, nou p ap vin pale anpil? Ba, m serye wi. M gen tan rantre nan pèsonaj la.
Oh wow, ok, ok, bref. So, um, jan m sot di, a, nou pral eseye fè yon, pa yon rekapitulatif, like yon konversasyon normal sou, ou konprann, eseye tounen sou sa ki manke nou pandan ane a, kom si sa nou viv ki chanje nou, ki chanje vi nou sou yon seri de bagay, ki chanje perspektiv nou sou yon seri de bagay. Mwen m konnen mwen menm 2024, Son ane mwen chanje anpil bagay lakay mwen. Son ane tou mwen vrèman aprann tande tèt mwen. Ou konprann? Tande tèt mwen e fè tèt mwen plezi e swiv sa, ou konprann, sa tèt mwen di m, sa kè m di m, sa kò m di m, san, san, san panse avèk sa moun pral panse de mwen, kòman moun pral jije m, eksetera. Mwen pa vrèman kòmsi totalman fè yon chanjman ou konprann men vreman 2024 son ane vreman mwen komsi mwen alèz pou m fè sa san poze san zaryè panse komsi san poze tèt mwen kesyon kisa moun ap panse de mwen ou di mwen koman lòt moun nan antouraj mwen pral fè sa pral viv sa m jis Di tèt mwen wè se sa kap bon pou mwen, di tèt mwen se sa kap bon pou mwen epi just fonse pou li zafè. Tout sa lòt moun di e sa vrèman vrèman pote fwi, sa vrèman pote fwi, m aprann renmen tèt mwen plis, m aprann konnen tèt mwen plis, m aprann oh damn men yon lòt bagay ankò, m aprann konnen moun ki nan antouraj mwen yo byen, ou konn tande byen? Byen. E vrèman si m di w m gen M wè ki moun ki zanmi m vrèman e m ka di m gen 2 zanmi sèlman. Kòm si lè m vrèman, ou konprann? Like, gade byen nan antouraj mwen kiyès ki zanmi m tout bon, mwen wè m vrèman gen 2 zanmi, pa plis. Se vre m gen moun kòm si, ou konprann, pou m pale on jou konsa ou di mwens si m gon bagay espesifik, ou konprann, pou m pale ou di mwens pou m diskite, pou m ale kote l. etou men komsi de zanmi sa ki rele vreman zanmi ki la nan move tan nan bon tan lè kèw kontan m konnen m gen de so ya kounya ou menm dim kisa ki pase nan ane 2024 la ki vreman chanje pèspektiv ou sou lavi? Ah! Anfèt, m tou, m te toujou panse ke tout moun ki nan antouraj mwen pataje menm valè avè m. Sa vle di, mwen menm avèk moun sa yo, nou gen menm vizyon sou lavi a e menm vizyon sou relasyon moun ak moun nou devlope. Se 2024 la ki pral vin aprann mwen ke non, jan m ye a se sèlman mwen menm ki konsa. Donk, pran moun sa yo, konsidere yo jan ke mwen menm mwen konsidere yo a, se youn nan pi gwo erè m te ka fè nan lavi m. E se gras avèk deklik sa, pa rapò a yon moun ke m te konnen trè byen, e ke m te ka jire sou lavi m, se pa yon moun ki t ap janm blese m nan lavi a. E se kòm si, lè m di sa kon sa, e pi se kòm si lavi a di, trè byen, challenge aksepte, tu vas lire l'heure. E moun sa, Fason li Say peye se less, say mèt less.
menm pi enmi m pap janm blese m konsa sa moun Sorry. nan fè m kòmsi tout mal moun nan fè m li fè w pase kòmsi se au nom de l'amour epi a un moment donné m di si lanmou fè sa finalman ki objectif la haine Paske si lanmou ka fè w fè m sa ki objectif la haine finalman Epi se aprè moman sa, donk se yon moman ke ou te la, san poze two de kesyon, ou jis santi m te bezwen yon prezans, san m pa eksplike w anyen, ou te jis la. Donk, mèsi pou sa. E se apati de moman sa, m vin rann mwen kont si gon erè m te toujou fè nan pase m, e pou m prepare pou m antre nan trantèn mwen, se ke m pa t janm ase egoyis. E se apati de la, m kòmanse chwazi m sou tout bagay. Ekzakteman. Ekzakteman.
Mwen pèsonèlman, mwen. sispann, kòman m ka di sa an fransè, being a people pleaser, like eseye fè tout sa m kapab pou m pa blese moun pandan mwen menm mwen blese. Ou konprann sa m di w lan? Mwen blese, mwen pa alèz, mwen mal alèz nan yon sitiyasyon, men m ap fè tout sa m kapab, pliye m an 4 pou moun ki anfas mwen an pa mal alèz. Aloske li pa kè an mete m mal alèz mwen menm. Sa son bagay vrèman mwen eseye fon poze sou li. Like m eseye egoyis epi panse avèk tèt pa m sèlman san m pa santi m mal pou sa. E youn nan bagay ankò mwen aprann ki sou menm pwen an se di non. M pa kapab. Non m pa disponib. Ou konprann? Son bagay m te gen anpil mal pou m fè. Ou konn tande anpil mal pou m fè sou bagay, m toujou gen di mal pou m fè l, men pa menm jan avèk avan ke m, ou konn, ou m fin di moun nan, ok pa gen pwoblèm m ap fè sa pou ou, ok pa gen pwoblèm m ap fè w kado tèl bagay. Epi aprè sa mwen menm pou m ap panike, bon panike a like gen kriz de panik, like gwo batman de kè m ap swe m pa ka, m pa ka rete an plas, paske m ap strese paske m di moun nan wi e m pa ka kenbe wi a, m pa wè kòman m pral kenbe wi a. E sa w te di a, m ap fè tout sa m kapab, m ap kit, konprann, m ap sòti sou zòn de konfò mwen, m ap sòti kòmsi nan, nan, m ap pliye m an 4 pou m bay moun nan sa m di m ap, sa, sa m ap, sa m di m ap ba li a, keseswa tan m, keseswa, ou konprann. E sa vrèman te epuize m. Like, epuize m on ne peut plus. E pi, bon, pou 2024, m te toujou di, ok, m ap eseye, pi, ou konprann, pi panse avèk tèt mwen, pi bay tèt mwen enpòtans ke sa moun panse, ou konprann, ke sa moun vle de mwen, ke sa moun ap atann de mwen, e tou. E pi, pou 2024 la, vrèman, m te gen yon deklik. M p ap di kòmsi sa jis, ou konprann, sa jis, du jour au lendemain, like, Epi sa rive, non. Mwen te gen yon deklik epi m di, non, sa c'est assez. C'est assez, c'est assez. Enough is enough and yeah, mwen aprann di moun non pou nenpòt bagay la. Kòm si m santi moun nan pa kontan ou di mwens moun nan fache, moun nan panse oh, she's all that, like, she thinks she's all that, like, bitch, come on, I'm all that, come on, ok? So, yeah, mwen aprann. Di non, mwen aprann panse a tèt mwen avèk pitit mwen yo anvan tout moun, anvan tout lòt bagay, anvan travay, anvan zanmitay, anvan sòti, bay tout bagay sa epi vrèman m santi se kon se konsa m alèz. Se konsa m alèz, se vre li pa fè tout moun plezi, se pa tout moun li fè plezi but lakay se 2022-2024 se te yon ane I don't care. Ba wi, anfen, sou men ou pale ou di ke yo ou toujou fè. Si yon moun mande w yon bagay, w ap toujou ap eseye pa mande yon bagay. Kòmsi ou toujou nan yon demach pou pa pou pa blese moun, pou pa pou pa deranje moun pandan se aksyon li menm l ap di w.
Mwen menm, se youn nan bagay ki pèmèt m fè tri nan antouraj mwen. M vin reyalize ke m pa ka fonksyone avèk moun ki pa gen menm entelijans emosyonèl avè m. Paske mwen menm, avan m fè yon moun yon bagay, m mete m nan plas moun nan. M di yo, si m fè Perla sa, Kòman l ap santi l? Si se mwen menm li fè sa, kòman m t ap santi m? Oubyen kòman w ap fè retounen nan sitiyasyon an? Si sa mal pase, ok, kòman m ap fè? Èske m ka pran sa m fè a bak? Èske m ka pran sa m di an bak?
Pou m fè atansyon. Donk si yon moun, ou pa ka mete, ou pa ka fè sa pou mwen tou. Non, plas ou pa la. Donk si nou pa gen menm entèlijans emosyonèl la, non, nou p ap ka Nou pap ka mache bay mechanste gratwi ap balada deja menm nenpòt blag mpa sipòte nan men moun kounya penpòt fason nou alèz fason nou zanmi nenpòt blag la nenpòt pawòl la mpa sipòte sa so pou zafè non an mwen menm mantrene poum di non ou ka mandem yon bagay la pa egzanp mkap fè kou la yon elèv di madam jul cheri fèm maril plezi nan msonje se ou menm te fin plenyen yon lè Ki te pase m yon savon ki fè m te di ok m ap. Ba jisteman m jis antrene m pou m di non. Yon bagay ki ka trè fitil ou mande m di w non. Kòmsa an m antrene m vin gen abitid lan m di wi lè m santi lè m santi m vle di wi a bezwen pou m di wi a men lè m pa sou sa m pa anvi m ap di non e sa va.
Gen moun ki ale men y ap gen moun k ap rete se mye.
Exactement. Gen moun ki pa dakò kom si kom nan ka di sa yo rejte yo. M pap di sa se rejeksyon, men gen moun ki vrèman pa renmen lè moun di yo non. Ki vrèman pa dakò lè moun di yo non, kom si w pa gen dwa di non. Gen moun ki vrèman gen pwoblèm ansanm avèk sa. Bon brèf, pason, ki um liv oubyen ki fim ou gade nan ane 2024 la ki make w? Ah,
li manke m. Ba, an fèt, m tèlman te gentan gade kòmsi dè ekstrè entèvyou sou, sou liv lan, jan otris lan ap pale de liv lan. Donk se kòmsi m gen enpresyon, lè m li l la, se pa lè sa m li l vrèman. Se kòmsi m te gentan konn tout sa ki nan liv la, et cetera. Ou te gentan konn Voilà. tout, yeah, C'était yeah. Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diome. Donk ke m twouve ki enteresan. E se premye woman ke m ap li tou. M panse se youn nan pi bèl tèks ke mwen li pou ane a. Film! Aww! Egzakteman pou ane 2024 lan. Pa genyen vreman kòmsi ki, kòmsi atire atansyon pou m di yo. Ki vreman, ok. Pa vreman genyen.
Yeah yeah yeah I got it I Map got it. tann repons ou an, m bezwen nouvèl dekouvèt.
Non, mwen menm m pa li, m pa li osi souvan ke m te konn li oparavan. Pa fot de tan, tout liv yo la. M achte liv yo, m mete la, achte liv yo, m mete la, m pa janm vreman gen tan pou m fini yon liv. M kòmanse pi fò, m m gen menm 3 liv m ap li an menm tan la. M pa janm ka fini yo. Nap tande nou pap Se jije. Seryezman.
Epi pou fim mwen tèlman gade fim like e le pli souvan lèm gade yo se pa vrèman poum kòm ta ka di sa m vin tire yon leson se jis le pli souvan poum detann mwen ou di mwens sam plis gade nan fim kounye a se rad moun met sou tèt m te toujou konn gade sa but kounye a m plis m gen e kòmsi m santi m gentan konn senaryo yo like Entrig yo vrèman pa twò enterese m ankò ke gade dekò, ou konprann, gade, tande mizik ki nan fim yo, gade rad moun yo, kòmsi vrèman bagay ki pa dèyè sou sèn nan. Alright, m gen yon lòt kesyon ki enteresan. Si ou te ka di tèt ou 5 an oparavan, 5 an oparavan ki, ou sonje ki kote ou te ye? Kibò ou te ye? Like, nan ki pwen nan lavi ou te ye?
Ah. Sa gen rapò avèk petèt relasyon amourez ke m te genyen dans le passé. M panse 5 ans avan sa m tap di tèt mwen fòk mwen te gen plis, kòman m ta ka eksplike sa, plis entelijans ou m pa konnen pou m te di oubyen konprann ke gen avèk moun fòk m te dakò ke je ne collais pas à leur vision de l'avenir ou de la vie. Fòm te konprann sa. Ba si m te konprann sa, nan laj sa a gon pakèt erè, gon pakèt kè brize, gon pakèt bagay m tap evite.
Ok. Ok. Kijan w panse kòmsi amitye nou enpakte lavi w nan dènye ane ki sot pase a la? Ah, kijan m panse. Kòmsi ki efè sa gen sou lavi w like? Umm, kòman se zanmi, tu étais la grande sœur. En fait, ou konnen grande sœur kòmsi w toujou anvi imite a. Oh, ah, m te rayi sa m pa ka chèche.
Ok, Ou pa kache anvi, di non. anvi, an- anvi imite a.
Kòm si m te toujou anvi, se kòm si, se pa m vle ou menm a 100%, men m vle kòm si pou m alafwa pu l cheri, pou m gen touch pè la nan mwen. Kòm si m te vle pou m gen elegans ou, kòm si Oh, postur, uh, gras ou, aura ko genyen. An fèt, m te vrèman vle gen sa. Donk, se kòm si, m gen impresyon, a un certain moment, m te plus pè la ke pè la.
Ok.
Donk, Ok. euh, ou se moun kòm si, malgre kòm si maturité ou genyen an plus mwen, je suis la folle du groupe. Men kòm si ou, ou toujou la, ou pa nan, ou pa, ou pa nan jijman. M ka pale nenpòt bagay la avè w, ou toujou la. An fèt, m toujou di ke, ou konn wè bon solèy cho nan Pòtoprens lan,

Anyway thank you m byen kontan m te la pou ou nan moman sa e map toujou la pou ou m vle ou konn sa ok m gen 2 lòt kesyon pou nou fini anm ki defo ou panse ou ou te genyen pa sèlman pou ane 2024 la non e ke wap eseye chanje pou ane sa kap vini an la ah lontan m te panse ke zanmi m yo M te konsidere w kòm yon devèswè emosyonèl. Ki enpresyon m vide tout bagay ban nou. Kriye, pe enpòt jan bagay la, bagay la m konn pa konprann li, m pa ka jwenn yon eksplikasyon, m pa ka jwenn yon lojik, men m vide l ban nou pou nou degaje nou, chèche yon lojik ban mwen. Eseye fè m konprann. Donk, avèk letan, m vin konprann ke si nou toujou rete la, ou menm spesyalman, se paske yo, se paske ou renmen m, ou vle m pou zanmi. Paske a yon sèten moman, se fatigan. Paske ou menm tou ou gen pwoblèm paw. M gen enpresyon pafwa m pa ban nou espas vrèman pou nou respire pou nou menm tou pou nou pou nou di m tu vwa. Donk sa m m plis nan nan ekout kounya. M konprann ke gen de seri de bagay se mwen ki pou jere vi m yon fason pou yo pa rive pou evite ke tout bagay sa yo rive e pwoteje zanmi m yo pa rapò a tout goudou goudou sa yo. Donk se sa m ap eseye fè kounye a, eseye mete plis disiplin. Non men anfen ou pa ka kenbe tout non tou, pe enpòt sa w fè. Non, m pap kenbe tout men kòmsi yo, se kòmsi. Ou pa oblije anfèt. Wi men. M panse se pou sa zanmi la. Wi se. M pa di se, se, kòm si jan w di an se yon devèswa emosyonèl, men kan menm se pou sa nou la, lage bagay la nan men nou, epi, ou konprann n ap eseye wè, fò w wè klè ladann, ke se swa se bon bagay, ke se swa se move bagay. M konn egzajere. M pa kwè sa. Si gen yon moun ki ka egzajere nan sans sa, se te mwen menm li te ye.
E m sonje, m ap repete w sa ankò. Non, se ke m tèlman rete m ap ba w kè la, depi m pale de bagay, se aprè dèzane m ap okouran de yo. Poukisa? Paske m te rete la, m ap pale twòp. Se kòm si, yo, m pran tout ou menm. Ou te toujou la pou pwoteje m, pou tande m, pou konseye m. Alafwa, se kòm si ou bliye w pou mwen. Joa, love. M konnen w se yon bon zanmi e w ap di se pou Adèle. Ya, men se pou sa, se pou sa zanmi la anfèt. Se pou sa zanmi la anfèt. Si w. Ou pa t ka vin kote m lè w ap kòmsi, lè w kontan, lè w fache, lè w ap kriye, ou di mwens, ou konprann lè w sireksite, si w pa ka vin kote m, like, poukisa m la anfèt? Wi, m ap ka vin kote w, men ou menm nan tou sa. Donk, ou oblije refoule pa w yo, se kòmsi, ok, pou pataje tout sa m gen pou m pataje avè w yo. Donk, sa ki fè kòmsi yo leta a. E pa vre, se, li pa, li pa, non. Li ka konsa yon jou, de jou, men m pa kwè li te toujou konsa. M panse w wè jan tou ou di, ansanm avèk tèt ou. Mwen menm, Mwen menm pèsonèlman m konsyan gon epòk mwen te konsa. E m konsyan mwen te konsa. Se pa kòm si se te egoyis de ma part. Paske si m se si m pa t fè sa, mwen pa t ap la jodi a. Mwen pa t ap la jodi a. E sa k fè kòm si m te tèlman fè sa epi gon epòk ou te di m, ok, Piala m bezwen w break. Like ou gen twòp pwoblèm. Problèm yo vini sou mwen an menm tan ke mwen menm mwen gen problèm. M bezwen yon break. Like Oh goodness! An menm tan m konprann sa, men an menm tan se tankou se te yon break up. Ou konprann sa, anplis de problèm mwen genyen deja yo, m vin ap viv break up sa ou menm. M paka vin kote yo ankò lèm gon problèm. M paka vin kote yo ankò lèm gen. M dezole.
Like m oblije ok. Chak lèm vini poum vin kote yo m di oh non. Li te dim li bezwen yon break. Nou fè preske 1 an nou vrèman like nou vrèman m pap di separe non men nou vrèman pat close. Nou te fè tout tan sa yeah. Wi m konsyan ke nou te fè tout tan sa men anfèt break lan li pat m pat mandel pou tout 1 an sa. Mwen bwè kon jou. Ya men mwen menm li te fèm mal m pat konn kòman pou m te pranl paske premyèman m pat nan pozisyon pou m te pranl like m vrèman pat bezwen sa nan moman an paske m te pou kont mwen nan moman an so m te bezwen vrèman yon moun m te bezwen yon psikològ men kòm m pat ka jwenn ni se nou m te genyen m te fè nou tounen psikològ mwen sa ki vrèman se te egoyis de ma pa paske nou gen pwoblèm pa nou ou konprann. Nou gen bagay pa nou. Men lè w vin di m, mwen konsyan m te konn fè sa, epi lè w vin di m, ok Fedna, like, m bezwen yon brek.
Ou gen twòp pwoblèm, chak jou gon bagay mwen vrèman enpuisan k ap di fas avèk yo epi mwen menm tou vini pran pwoblèm pa m. Sa kòmanse twòp pou mwen, m bezwen yon brek. Ou wè jiskaprezan, sa gen konbyen tan? Sa gen katran? Wè map di sa like Ok bouke. I'm really trying not to cry like jiska prezan komsi anvan mwen vini kote w se vre m konnen se ou menm ki pi bon zanmi m men anvan mwen vini kote w m gon bann analiz map fè eske sa nesesè eske m paka jere sa pou kont mwen Bah non.
ou konprann sa m di la eske si m kite kèlke jou pase m pap jwenn yon solisyon san m pa bezwen Al rakonte pul cheri anyen ou dimwens al mande. Ale vini anfen m panse kounya m grandi kòmsi kòm m ta ka di sa kòmsi m vin rann mwen kont de jou an jou kòmsi konbyen ou enpòtan pou mwen kòm kòman m vle w nan lavi m kòman yo se pa sèlman m vle w m pa imajine lavi m yon segond san ou anfen m pa janm eseye imajine lavi m avan menm ke nou te zanmi donk m panse kounya nou plis. Nou gen plis matirite. Pa nou. Mwen gen plis matirite. Ke. Oh my God. Malgre. M fè tout sa m kapab. Kòm si pou m di. Ok. Mwen konprann sa jan m di w lan. Mwen mete m nan sitiyasyon. Mwen konprann sa. Mwen konnen nan epòk la mwen te vrèman like. Depi m wè nou m vèt de zèt tan ap pale se de tèt mwen m vin pale. Se de pwoblèm mwen m vin pale. Epi di moman ke m fin pale de pwoblèm mwen m annwiye m di ok. Enben ok m ale. Demen si Dye vle menm jan. Si ya m te konn fè sa. M konnen m te konn fè sa. E si m pa t fè sa nan epòk la. Mwen kòm si mwen jije tèt mwen pou sa. Se pa menm aprè non. Sou le kou. M konsyan m te konn fè sa epi mwen jije tèt mwen pou sa. Menm an menm tan m di tèt mwen ou dwe priyorize lavi w. So si se sa pou w fè.
Anfè, sa pou konnen tou te gen yon disparite antre moun ou te vin ye nan epòk sa avèk moun ou te ye avan. Yo, m te toujou wè Pierre la kòm se son moun ki fò, ki ki gon konfyans nan li ki ki ekstraòdinè yo. Se ou te se kòm si ou te Olivia Pope pou mwen dan la reyalite. Kòm si Se kòm si wè w konsa, se menm eksperyans pou mwen, se kòm si se premye fwa m wè manman m ki kriye. Se kòm si pou mwen menm, on manman pa konn kriye. Tu vois? Kòm si vulnerabilité sa, kòm si ti kote sa, kòm si... Ya, ou pa janm panse, ya. Ki pi bon souvni ou genyen de ane ki sot pase ya? Ane 2024 la pou mwen, m gen presyon son ane de tranzisyon. Lè ane ya kòmanse, m te gon pakèt atant. E pi pa rapò a chwa ke m fè
nan kòmansman ane ya, tout bagay vin down. Pi se la m kòmanse, m kòmanse travay sou tèt mwen. Travay sou tèt mwen an, m kòmanse liv ki gen rapò avèk devlopman pèsonèl, m kòmanse li plis, m kòmanse kòmsi m afon nan kiltive tèt mwen. Epi m vin wè ke moun sa ki te blese m nan, m pa moun li te blese a ankò. Moun sa ki te blese m nan, la mentnan se pa yon moun ki ta dwe di m bonjou. E lè m vin kòmsi pran kontwòl sitiyasyon an, e tout bagay kòmanse vin, vin ale byen, m kòmanse gen kontra pou m travay nan plizyè lekòl, Amitye m avèk zanmi m yo konsolide avèk moun ki nan antouraj mwen se de moun yo ki nan ban dèyè m ki solid. Youn nan bèl moman anfèt se te yon moman ki te raz, vrèman raz. Se kòmsi se te yon rankò epi sa tèlman vrèman mal pase. Epi m di Poukisa ok pa gen okenn humain sou planèt la ki ki renmenm finalman je suis à fond sur les extraterrestres les ovni se yo m vle kounya se yo m branche epi m di ba par dessus tout gon grenn moun sa son evidans ke l renmenm epi m just pran telefòn mwen epi m di w nan ki pwen m renmen w oh yeah Humm sa se yon bon souvni. Mwen pèsonèlman, ou pa tonn menm kesyon men m vle reponn li kanmenm. Ok. Mwen pèsonèl mwen mwen pèsonèlman pou ane 2025 lan, si gon bagay mwen vle chanje lakay mwen se sou menm ritm pa kè de sa moun panse an, se vrèman pa panse avèk sa moun ap di, Sa moun ap panse de mwen. Poum vrèman metem afon sou YouTube channel mwen an. Like sou channel YouTube la. Poum pa Poum aksepte cringe like poum aksepte like you know like m vrèman kòmsi toujou gen du mal avèk sa like recording an piblik like. fè video an piblik m pa gen problem avèk sa like menm toujou like ap eseye imajine moun ki pral gade video a ou di mwen koman yo pral santi lè yo gade video a ou di mwen ou konprann kom si mwen vreman over think everything like And sa vreman ralanti m. Sa vreman ralanti m sou anpil pwojè ke m genyen. E m vreman panse ane 2025 la m ap eseye. M ap fè tout sa m kapab. Ou konprann pou m mete sa dèyè. Pou m aksepte cringe, pou m aksepte bizarre, pou m aksepte weird. And then, ou konprann, met tèt mwen deyò epi fè sa m gen pou m fè. Paske at the end of the day, like, menm moun k ap pale w mal yo. Nan 6 mwa se yo menm ki pral mande w konsèy. Kòman w fè fè sa? Like, kòman w fè rive la? Di m! Ou konprann? So, se sa m di tèt mwen chak, kòm si pou m eseye like overcome sa, like pou m eseye pa twò reflechi kòm si sa moun panse de mwen e a tout sa m ap antreprann yo e tou. E m vrèman mete m afon nan pwojè m yo pou 2025. M tèlman gen pwojè, m tèlman gen pwojè.

Parfum ki gen mark Yves Saint Laurent, Guerlain etc. Donc se te extraordinaire. E pi se lè sa l ap di konsa, li santi l kontan. Epòk tout moun t ap twouve l bizarre, tout moun t ap gade videyo li avèk mepri etc. Li santi kounye a li fyè. Donk sa vle di pran, gade sou menm sa pou di yo ok kounye a y ap gade videyo. Ou pa bezwen konnen kòman y ap gade videyo yo men.

M pa gen pwodui gradye men m kòmanse kòmsi gen kèk mak m kòmanse travay ansanm avèk yo. Paske w konnen chanèl Youtube mwen an li grandi anpil nan dènye si mwa yo. So li pi fasil kòmsi pou m jwenn pa brand deal you know but kanmenm pou m gen gen like um de pwogram dafilyasyon ke m ka rantre kounya etou. So m gen lyen si w bezwen rabè sou Shein. jan de bagay sa yo sou Amazon yeah alright then thank you so much mèsi paske w te dakò patisipe nan videyo a e map pwofite di moun yo ou gon youtube channel ke ou deside abandone I don't know why
but
you need to get back to it because trayizon disgras nan.

Sur ce, m ap di nou babay, a la pwochèn pou yon lòt ti videyo. M espere nou te enjoy ti konvèsasyon sa ke mwen ansanm avèk Pul Cheri te genyen. Pa ezite abone avèk chanèl la, aktive klòch notifikasyon pou nou pa rate okenn lòt videyo paske pou 2025 la, m gen yon plan, m pa kache di nou m gen yon plan yon ane pou m fè videyo pou nou. ki deja like planifye you know your girl is getting discipline pou 2025 la so abone pataje chanel la pou nou pa rate youn nan video sa yo paske m vreman ap eseye pote bon ti bagay pou nou bel ti video pou nou e sur se map di nou babay a la prochen pou yon lot ti video.